M vle pale avè w. Men, m oblije m ap pran bal mwen nan fwon m jiskaske mari m arive m fè strok. M pa janm ka jwenn yon moun pou m esplike ka m. Men, m vin reyalize nan lavi, kèlkeswa moun ou wè k tonbe mouri, li te gen yon moun li te rakonte sikonstans li kanmenm. Li te gen yon moun nan lavi l. Li te ka pa rakonte tout moun men li te gon moun kanmenm li te konn pataje. Sa vle di mwen menm vi pam nan m tap mennen yon vi sekrè. Tout sa map jwenn nan vim map vale yo epi bon jiskaske m arive pot yon baton a 34 ans. Paske m pat janm eseye fè pèsòn konfyans. Konprann men. Vin wèl pa bon konsa m deja viktim m resi eseye bay lesprim yon ti lè konprann sa vle di men maestro Carlos malèz a se premye fwa etan done yon garçon m te ka chwazi yon fi poum te ka esplike kèk bagay men medam yo tèlman gen bouch pale monchè e nan sikonstans sa m relo. Sa vle di, si w sonje epòk ou t al pran mwen nan adrès ou te ye menm nan mèpòt. Wi, wi, ehe.
Depi moman sa, m ap andire yon seri de sitiyasyon depi avan maladi a rive, anndan maladi a rive kote ou te vin pran m pou al lage mèpòt. Bagay yo pa t bon pou mwen. Sa fè m gen anpil fwè. Jin, M toujou konn ap mete mari m chita, m di, cheri m santi m pa kapab, ou pa janm ban m yon chans menm pou m tcheke doktè, tcheke sante m. Pa kite se kò a ki pran repo non, ede m, ou ya chèche yon seri de tretman pou kò a. Li ri toujou, e m parese. Men ou menm fout parese sa, ki travay ou ka fè menm? Ou pa p travay ak blan? Si se mwen ki gen talan sa kon don lan, m rich deja, e paske w ap fè parese. Jan pou nou fè bay la vire peyi a tèt anba poun jwenn kote kòb la e pou nou jwenn li wap fè parese ou toujou nan fatig ee pa fòt mwen ki fè m fatige m fè suk m fè tansyon m fè kolestewòl bagay sa yo pè fatig m konn ap pase nwit nap sot chante map dòmi nan machin kò a m santi m pa byen bagay sa yo suk tansyon yo pè fatig. M ka tonbe m trepas yon moman men misye pa janm rantre nan li menm pi banm yon ti chans pou sante m. Malgre sa pi fwa diskisyon konn leve nan mezon an se pou sa map chante fwaye kretyen pou fwaye moun trete mwen menm m konn jazz la paka jwenn tretman andan fwaye m. Map fè moun kontan sou sèn. M fè je m chèch pou m fè nan m kontan men manman m tout kan pou wè m kanpe ap chante a anndan m gon dlo kòmsi m gon kri nan kè m men m pa ka kite moun wè l parèt nan figi m m oblije fè je m chèch paske m gon mesaj m ap fè pase monchè gen de lè misye di konsa si w gen grann baz fè figi w anba dèyè w a fè may travay ak blan pa pito m wè m ta gen w kòm madanm m wè w gen talan sa pou m wè se mwen menm k ap ray travay avèk blan ou fout fou. Se lè m t ap grandi timoun, nan epòk sa m te timoun, m te konn wè manman chita lakay pou papa travay ba timoun manje. Kounya fout nou nan America e touse wè bò ou met pye w nan dlo a wi. Enben, se trètman sa m te konn ap jwenn jiskaske bon. E chak timoun m gwo vant m fè sik. Doktè di si w pa pran prekosyon, w pa trete.

Mwen fè ti efò ak kò a men m santi venn tèt m vle eklate sak rete pou m tonbe sou sèn nan gen de lè m konn ap di Jezi Jezi wi Senyè gen moun ki pa konvèti la si m tonbe yo ka di m son yon lòt maladi m fè oubyen yo ka di move zespri m gen Senyè pa kite m tonbe non Senyè a pa janm kite m tonbe sou sèn Amen m vin arive m fè stroke lè m vin arive m fè stroke Frè Jim. Pou m kout, m fè istori an kout. M fè stroke nan nan lendi ki te 18 novanm 2013. Lè m fin fè stroke, nan nan samdi m te gen yon konsè Miami. Jòj vini, li vin avèti pèp la, Serge pa la paske li fè stroke. M te tande konsè sa, wi. Wi, li Ayiti. Nan pye manman l, Sezite la. Moun yo nan kè sansib sa k ap kriye yo fè ofrann 635 dola. Yo di pou voye pou li di l nou te manke prezans li men nou pa bliye l. Men voye sa pou li kote l kouche a l ap bwè menm ankou la. Nan dimanch pou m pou m te pran vòl a sizè pou m kouri ale Boston. Samdi te pou Miami. Nan dimanch sizè m te gen konsè avèk radyo Planèt Konpa, mesye Marius. Konnya la misye kouri li fè anbraj nan pou kòl mwen mayi di m gouche m pa konn anyen daypè sou mwen bouch ap koule dlo je vire lanvè map pipi sou mwen se daypè anfen m te nan eta kritik frè m paka kanpe moun kap vire mwen si m chita fò yon moun chita dèyè m m te grav men lè misye rive Boston. Mesi Marius, tout pep la, moun yo sezi avek yon gran etonman sa kap kriye ou konnen le emosyon pran pep.
Sèoz sèoz sèoz woy yo fon on on yo fonn 840 dola nan samdi 635 nan dimanch 840 yo di ba sèodi nou te manke prezans li an verite sèvitè Bondye menm leve la men dwat devan le syèl. M pa jwenn yon yon peni ni nan 635 lan, m pa jwenn yon peni ni nan 840 lan. Manman m degaje m, manman m fè kouche ka manman m, li vann ti kabrit, li vann ti poul. Sè m ap achte bagay kredi nan men moun fè ti komès lajan pati nan men li kont pou yo ban m kredi. Se pa konsa m te ye. Fò yo pran sou m, yo pap kite m mouri menm si frè jwèl pa vo yon dola. Jiskaske m rantre Amerika, ba frè jwèl pa vo yon dola. Pandan map daypre sou mwen frè Rolfon paret Ayiti moun yo konnen se wel vin wèm kòm etan done nou te konn fè tout tour peyi a ansanm yo panse Maria a gen kè sansib li vin wèm konsa poutan li vini li di moun yo never menm si daypre sou sèyèz ban mwen pou m ale avèl map papa di konsa men frè Jòj ou paka gon jèn danm nan men konsa bon lèl rive lòt bò a ki moun ka pwal edel. Li met pye nou la, zye nou ap gade l, nou wè tout kòman e pou nou ba ou l ak tout daypè sou li? Kounye a la, li di, Si nou pa vle ban mwen l pou m al mande avè l konsa, nou pa vle l rich? Papa a di, Men lè w fin mache mande avè l, lè l kanpe, ak ki figi pou l gade moun yo nan zye? E blaze, ou pa l blaze figi l, mache mande tout kote avè l konsa sou yon chèz woulant? Epi lè l kanpe. Ou pa wè yon jèn ti gason tankou yon jèn danno blaze pral blaze figi madanm ou monchè. Li fache. Li pran avyon. Li vin kite m. Fè 2 mwa apre sa m antre. M antre jou k te 25 janvye sa a 2014. M prezante konsèy anyèl la sou chèz woulant. Ok. Tout moun wè m ap kriye m di mezanmi moun yo se pa mouri m mouri nou pa vin nan yon vèy. Si se te nan nou m te pran on ti kouraj m tap dekouraje nèt gade Bondye fèm pa mouri se sou chèz woulèt m prezante konsè a nou tout la nap tann men m paka nou paka wèm pou nap kriye konsa ok sa kap rale mouchwa siye figi yo anfòm
gason kòm fi ok lèm kòmanse ap fè terapi fè terapi.

On sel bè ki travay. M pa benyen, m pa m pa gen souvètman sou mwen. Lè m rive nan terapi konsa, doktè di, Mari w renmen w? M di wi. Li di konsa, si vrèman mari w renmen w, ou wè kote w vin nan terapi la a, mari w ka ba w pi bon terapi ke nou menm. L ap ba w lanmou, fè kè w kontan, ou menm an nè w ap reponn yo epi fè bon jan lanmou avè w. On doktè ayisyen ki rele doktè Kader. Franke. Di ma wè fè bagay avèw fè bon jan lanmou ou menm wap wè nan yo reponn yo. Mwen m kòm vye just kòm vye egare ki ap koube anba nenpòt pawòl misye ap dim sou sou pretèks ke la femme vertueuse ap koube koube mwen m bwè tout bagay lap ban mwen m di frè Jean-Loukoun men sa doktè a di tèl jan tèl jan tèl jan e gen yon e vre sa doktè a di. M pa gen pwoblèm m ta ka fè yo pou ou non men m ta viv avè w pi byen men gon jan pou ou trete m m di kòman pou m trete w aprè tout lajan konsè yo fanatik yo renmen w anpil gen kote w al nan konsè m wè y ap lonje ti anvlòp ba ou si w vle m fè bagay avè w m ba w bon jan lanmou pou ba w retounen ankò ti anvlòp sa yo ban mwen yo ti frè jòj frè jòj.

Lè m kòmanse ap esplike manman m sa m ap pran, m pa vle fè yon lòt strok ankò, frè m. Dezyèm strok lan se bèbèbèbè. Ou ka tou ale ladan l. Bon, m pa bezwen di w twazyèm. Manman di, ou gen ka, ou gen machin an Ayiti. Bondye fè, Dye te ède w, ou t ap chante, ou te reyalize, menm lè w pa rive reyalize yon grann choz, men si blan an di w mete w deyò ou gen kote pou w vini. Pa kite jay touye w. Nou la nap ede w, ou te pi mal ou te ye koman sa te ye ou te pi mal nou pap dekouraje avè w si w vle mwen anba jòj ou konnen m di bon se lè m ka jwenn moso lajan an map fè va e vyen pi dri 4 mwa ayiti 4 mwa isi lè m komanse ap al ayiti misye di m gen nèg ayiti e pa anyen non depi w ap vwayaje dri konsa ayiti w gen nèg depi lè a frè m paka fon vwayaj ayiti se nèg m gen se nèg anmèy jwenn jòj payèt la ou di m yon bèl bonswa. M'en brasow se nèg m. Jèj yo konn kisa kap rive pou m pa di jèj banm tout gason nan peyi a pou nèg m si jèj al avè m kotem bay nan pipi se pou l al avè m tout sa map fè ki kote m gen chans pou m gen nèg sa yo non moun janm wè m kote bay yon jèj bò kote m se tankou se yon sekirite mesye a ye pou mwen malgre sa malgre m viv avè l konsa bon tout peyi a se nèg m monchè 27 septanm la pandan m fè yon semèn ap dòmi nan padi yo. Lakay mwen ap bat seren. Lè m met anndan kay la misye di m pa tolere kont pat ou anndan an. E fout jwenn fanmiy ou. M ka chante m ka preche pou m vann CD pou m viv ak timoun yo m ap peye bil mwen. Dayè depi w pa lakay Lala m ap konn kot chemen travay ye tandike li te pou l te travay epi li te ede m ak sante m li te di m si m gen grenn anba dèyè m m a fè li travay. Kounya. Li reziye se lè sa pou lè t aktyèman la jò jò jwenn yon travay kòm fin pote baton an se lè sa li deside pou jwenn yon travay li pat janm vle rete nan yon travay paske li di avèk mwen menm la yn èdtan sifi pou li fè 2000 dola or li pa pral kraze kòl avèk m nan men frèm kòl fin kraze m e sa fèm konpoze yon chan pou yon senkyèm albòm mwen la se kòb ki fèm poko mache sou Carlos senkyèm albòm mwen m gentan ekril an plen mete la 12 mòso. Men Christian Jan sikonstans. Ebyen men kote m ye la moun legliz ki mache pot la nimewo 117 bilding sa la. 2 chanm kay moun yo genyen yo lwe 2 moun yon chanm Jodi a m vini Jodi a banm 8 jou madanm kòmanse ap fè move jan Ti soda y ap bo y sere nan klozèt Ti dlo M pa gen 5 gòb pou m manje Si yo pa ban m manje m leve konsa m pa manje bouch mwen blanch konsa. M pa kon mari ki sonje kote m ye. Li fè li brainwash pou timoun yo. Li di timoun yo nou pa fout gen manman, manman nou gen lòt nèg. Timoun yo ap bandone m frè Jin. Timoun yo ap bandone m. M sot Ayiti, m fè sèvitè a madanm ni. Nou ale Lando. M di kouri pase avè m nan adrès lakay la. Jòj pale lè nou travay. M kanpe deyò m di, Che! Pi gran an li jwenn papa pa li te jwenn nan avèl lèl te gen 9 mwa bebe kounya la se te nan moman nan pasaj mwen naso m te ansent pou yon bebe kounya la pi gran an li pa li pa edmi avèm men 3 sila pou li a li brennwach yo li lave tèt yo li di nou pa gen manman. Nèg k papa nou, nèg manman nou, manman nou gen lòt nèg li fè bòn wach pou yo. M parèt mwen avèk frè Aladen, avèk sè Aladen. Nou parèt nou kanpe nan pakin an. Chè a nou vin anbrase m lè timoun yo poko te leve m te pati te vè m kite isi a bonè senkè dimaten. Nevè m gentan nan Orlando, 2 piores. Mezanmi sen kè depi 8 an m deja lan do kounya jay gnlè travay Sharon soti vin salye m li di timoun yo gaz manmi Zayèt sa ye come say hi lòt sa k gen 14 an an premye pitit mwen a jay ti gason an li di who the hell is mommy we don't have mom. Yo pa soti salim tou le 3 ret andan yo di yo pa gen manman yo di yo pa gen manman yo pap soti salim men men men remò sa jòj pa fè yon jou travay m mache chante ak santem tou mal fonksyone m map ba timoun yo sa yo gen bezwen m pa gade sou papa m viv tankou si yo pata gen papa menm. Amen jounen jodia m me rekonpans mwen amen frè m me lavim konnya nan miami si moun pa banm moso manje telefòn ministè a rete m nan men 407 283 11 10 la lè yon moun rele pou yon moso konsè li pito dekonseye moun nan pou yo pa pranm li di sè Rose kite l sè Rose ap jwenn lòt nèg e misye te fèm yon pwomès nan vim li te dim le jou li pa avèm ankò Le jou l pa ka jwenn lajan m, li pa ka jwi lajan m yo, l ap blaze m nan tout rezo sosyal yo. L ap fè m pa ka kenbe mikwo pou m di chen la pè Bondye. M te di, Ted, kòman l ap fè pou l fè sa? Ebyen, le kòman m ale, m kite kay la, m met telefòn nan nan m, li te di li pa p ban m telefòn ministè a. Tout sa nou te konn fè, videyo, CD, se sou telefòn sa, 407 283 11 10. E men telefòn an nan men, m pa ka jwenn kontra, m chita la, m pa gen konsè, m pa gen mwayen, m konnen m ta pase, m ta ba pèp nimewo sa m genyen kounye a, ou ta ka rele m pou pwogram. Bon, nan sans sa a, m ap toujou ou fon ti erè nan sans sa a. Ou sitou te jwenn avè m, ou te jwenn avèk Sony, ou pa t benyen ni di nou pwoblèm nou. Ou pa t ap bloke. Sa s on bagay, kondi m, yon bagay ki ka fèt demen si Dye ve. Ou konprann? Pase, si nou pa gen oken kontak. Mwen menm m pale avèk frè jòj dèfwa ou konprann m paka nan fouye menm mande pou Ruth diw m pa la sof wè etid oubyen ou pa la men nou pa antre nan yon dyalòg yon seri de bagay ou konprann men si youn nan nou
sèl sa m ka diw nan moman sa m ap pral diw de bagay mwen menm wè w chita la petèt si Bondye fè pou mouvman pou retounen sou beton yon bagay ki trè fasil ou konprann di moman ke m gentan gon ide yon bagay ki fasil. Li fasil. E li vrèman yon ti jan e alò. Byen antandu konnen e sa m toujou di lè w wè yon fwaye swadizan moun panse l ap mache dèfwa sa k nan kè w moun nan pa konnen. Sa yo nou viv yo ta pa bay se mwen m konnen yo. E gen moun ki toujou di konsa ke m toujou di sa tou. M te gen yon pwoblèm avèk yon dam, de moun ansanm w ap toujou ka jwenn Erè tou lè 2 kote. Men gon kote l pi grav. M di, erè yon moun jwenn avè m, lè m avèk yon moun nap, m panse ki ta bon pou èt imen pou moun ka viv nan fwaye. E, devan nenpòt moun ou ta prezante, sèl sa m ka di w, m pa di tankou apati de jodi a non, se tankou kòmsi ou ta fè konsa. Menm si w. Pou afè de pwogramasyon kondi moun yo mwen menm, mwen gen dwa jwenn avèk Sony, nou planifye tout bagay, tout bagay pa retounen bak pandan pa pi nan mwens ke yon semèn. Sa se yon bagay ke nou garanti. Dezyèmman, pi gwo ka a se ka relasyon avèk Frè Jòj. Etan kòm kretyen, paske si gon bagay ke m fè la ki andeyò de sa m pral di w la la, Bondye gen dwa pini m. Map travay sou sa pa lapriyè. Avan m antre la a, mwen ekri Sou telefòn Sherine m panse li te dim pa rele l. Li te dim li te dim m pral Ayiti la map mouri ni timoun li yo pa pral nan antèman e menm lè w antre nan peyi a pa met pat ou la. M gen 3 pawòl la devan jòj. 3 pawòl la se pa li pa pral fè sa m di l fè a non. Men twa pawòl ap bay misye yon konsyans. E se pi gwo malè oubyen danje. Ou konn wè gen kèk moun ki pa di ou konsa, ou panse moun nan konsa konsa. Gon koneksyon, gon gras Bondye fè yon moun. Ou pa pafè non, malgre ou gen dwa mouri ou pa nan syèl non. Men gon bagay Bondye mete nan ou. Se ou l bay li. Li pap kou ou pran l konsa san w pa lage l. Si w wè l pran l konn se ou. Kite l pran l. Gen yon gras Bondye ba w, yon talan, yon don Bondye ba ou, pa gen pèsonn sou latè k ka retire l. Sof li menm, men se si w neglije a li menm pou l pran l nan men w. Pase lè w wè w fin fè timoun ou nan fwaye, m toujou di yon moun, pa kouri divòs konsa. Sa depan. Gon moun yon lè ki te mande m yon konsèy, m di moun nan, m di w, si w wè ou dan leka, Pou pou yon lanmò, lanmò sa a l ap mennen w vè kot Bondye a dan lesyèl, aksepte pran lanmò a. Depi w wè lanmò sa a se nan syèl l ap mennen w, konnen ke w garanti syèl la, take it. Mwen menm m ap fè l. Di si tout fwa tou ou wè yon lanmò ou konnen ke w ka pèdi tout bagay, vi w etc etc ou gen dwa deside ou gen dwa deside men pandan w vini la ou pale avèk li ou byen ou rele li depi lè m al ayiti depi kilè w vini depi kilè w antre la jodi a jodi a banm ui jodi a mwen antre so depi lè ou poko janm pale avèl. Men ou pa eseye rele l tou? M pa eseye rele pi gran tifi a. Pi gran tifi a, m te ekri li, m di, M mande w padon, m mete ajenou, tanpri leve m ajenou nan. Kèlkeswa sa m te fè w la, m mande w padon cheri, padonnen m non paske m ta renmen wè grandi timoun yo. Li di, Sharon, di m konsa èske m prè avèk lajan kay la nan men m? Lajan kay, ki kay? Pandan map chante nan pakou ministè. Mesye kay nou t achte ou byen kay achte li ou Koute, nan pakou ministè m, Jay achte plizyè tè Okay ak lajan chante, lajan ministè a. Gon dènye tè y achte la sou tèt on do on mòn, se traktè y peye pou kaset a, m tande sa se pou l ritaye pase gran nèg pa ret nan Platon, se nan mòn gran nèg rete ok. Mwen menm, lè m wè se konsa m pa janm reyisi on ti poul nan peyi m. Mal priye m di Senyè ou konfye m yon talan men m fè tout sa m kapab m pa jwel pase pou l reyisi yon bagay nan pye fanmi l men mwen menm m pa gen anyen Bondye m ale pòdepè m al priye m ale sou montay konfesyon m ale sou mòn de lapè m di Bondye menm bagay la pandan m al kouche dan lasware gon moun ki vin di m pa enkyete w kay ou a bati sou non w pa menm konnen l m antre etazini pandan m gon konsè senmaten ak jòj Lè nou sot sen maten an nou jwenn an rivan lakay nap ouvri pòt telefòn mwen sonnen lèm pran mdi Bondye beni w bòfrèm nan di sè leve men w anlè di beni swa letènèl m leve menm anlè mdi beni swa letènèl li di sè Bondye renmen w wi Bondye tande priyè w konnen ou tap di Bondye w pa gen manman w ti poul se ton kritik pou nou fanmiy lan ki dèyè paske yo di wap chante nan peyi etranje menm yon ti poul ou pa gen. Tandi ke ou ba mari opòtinite achte sal bezwen nan peyi l, fè kay bal kon menm pou manman l, e ou menm ou pa gen anyen si blan an ta pouse w nan peyi w. E di, gon dyaspora ki bati 7 pyès kay, bon siman, bon bagay, men baz la la, li gen yon dekourajman ki pran li, fè paran l mete a lavant wi, yon bèl afè wi, 23 mil men frè m, Bondye pou mwen m fè afè a. Men, Jòj te gentan achte yon tè Okay pou 19 mil dola nan plas kote y ap fè èpòt la, Okay. Mateli fè yo pran tout tè sa yo ni moun ki te gentan bati kay yo di yo pa remèt yo lajan. Yo pa janm ba l yon dola pou tè a. L achte lòt tè ankò. Bon, kounye a la, li di m si m ta m ta renmen pou l viv avè m byen, m ap bliye ni manman m, m ap abandone peyi m nan. Epi sam gen poum fè map vann kay m gen an bay kob la poul al bati tè okay m di joj pa fè mechanste sa nan kòman m pa tap janm vle pou fè sa bò kot fanmiw pou fè pou vann tèw m ta di bon pou mal ogmante sou sam gen okap poukisa ou oblije wèl konsa se la li di chè an si manmanw ta vle m viv avèl. Swa lap vann kay gen okap la lap banm kòb lap mwen bati tè okay la m gen sou tèt do mòn nan m di li pa bon ou pa tap janm wè sa enben kounya li dim konsa poum antre anndan kay la fòm parèt ak lajan lajan kay la prè nan menm ahh ok son konpetisyon sa ye. Ou pral lakay ou sèl sèl.

Pito n separe. Se sa mwen m fè bib an m. Wi non poko e banm poze yon kesyon e e e e jerans e timoun yo e sa m vle di w la e ki kijan w kijan w ta renmen viv a a pou timoun yo alò se kesyon sa kijan w ta renmen viv pou timoun yo. M ta renmen wè grandè pitit mwen men m santi lavi m menase lavi m andanje men pou laglwa de Dye e pou pitit mwen. Tap met tèt mwen atè tankou son vye egare men mpa egare vre kont poum viv sou vle kòman yo di a sou vle viv a prann sòt men jòj fèm ase frèm mpa santim ka al pran ankò non paske wè kotem ye la mpote sa se mwen sèlmn ki potel mpa gen moun ki potel avèm e al pran lòt stròk ankò tou adjee mouri adjee sè rose mouri podiab pa gon moun kap mouri avèm mwen menm sèl. Mwen menm sèl.
Yo di w lè w yon vye zo nan atè. Se vyann ki te sou li. Se vyann ki te sou li. M te repete sa tou dènyèman nan semèn nan pase m t ap dyaloge avèk yon moun. E wè m tande dèfwa moun di lòt ou di menm se reyalite. Epi lòt moun nan tou gen dwa pou pawòl ke l di. Wi, Jòj gen bagay pa l ki fè l mal tou. Sèl bagay ke m toujou di. M toujou di, ou wè bagay sa yo, lè w nan fwaye, ou just pran yo ou plwaye yo konsa. Ou sanble yon boukan, ou boule yo. Mond lan tèlman difisil sè jousi, pou sa mwen ka pa, gen yon seri bagay ou pa ta, ou ta etone pou m ta di w yon seri de sitiyasyon. Menm mwen k ap pale avè w la, m gen yon sitiyasyon terib. Men m pa p pèdi gras Bondye a pou sa. Ou gen yon pwoblèm dèfwa ou prezante devan pastè, pastè a se yon imèl li tou. Predikatè se yon imèl li tou dèfwa, pwoblèm wap di la e ladan li ye tou. Mwen menm m te gen yon pwoblèm avèk dam ex. Ou a parèy konn kòman mouvman yo ye sa vle di ke pou se nou nan yon dènye tan, yon dènye minit. Ou wè tout sa kap fèt la la? Gen swag. Ou panse yo pap soufri non. Ou wè timoun yo menm soufrans se abandone yo pa abandone vre. Yo pa abandone vre. Ou konprann? Etan kòm yn mè de fami sa gen dwa frape w. Pwoblèm ki se poze kounya nan mouvman nan mouvman sa a se pou bagay kòmsi ki deyò a. Gen moun k ap mande pou sesi sela men pa gen moun ki konnen vekè nan men l. Petèt. Ka gon eskiz pandan se ton pa la on mwa de mwa pa wè w jòj gen dwa gen eskiz li a se ròz pati ou byen l ayiti se si se la l abandone se si se son gwo eskiz ou va di men kòman fè on fi m gen mari li gen pitit lakay li se si se la bagay kounye a la tout to a konn sou ki sou ki do moun yo pral tonbe sou do w sa fè ke gen on moman ou vin rive ou ou fò pale paske sa m toujou di on moun pa al pran lari donk ou t ap di tankou mayestwo Carlos Carlos. Gen bagay grav de mwen bon. Miray tou konnen. Sèl bagay,
ou wè lè flèch sa ap pase konsa, priye w diminye. San fwa w febli. Ou gendwa fèmen je w konsa w pa danyen. Ou pa danyen menm. Oubyen ou gendwa di, Letènèl sesi la, men pou ki bo? Bondye wè ka a, li wè sitiyasyon. Mwen menm ki gason, gen lè ki te gen dlo nan je m. Non sèlman m se gason, anbrake lekouraj avèk mwen, seche dlo sa nan je m. Kòm m ap pale avè w. M pap pase yon lòd non, m pa pase lòd. Pandan m ap pale avè w la gen kèk bagay ki Pou tèt de timoun te gen M te dekouraje m pap sesi m pap sela M ap kenbe jiska lè fini jiskaske yo gran Men m di Gon gon domaj domaj la men se granmoun menm ka sipòte M te toujou vle menm jan m di a timoun yo ap leve devan m M wè y ap ouvè frijidè tout aktivite yo sesi sela M la Sèl sa m ka ankouraje yo e M pa di egzakteman. Pase m a Sony nou travay ansanm. So si gon mouvman pwomosyon k ap fèt, Sony an patan la tout bagay ap fèt. Sa pou nou bat pou nou jere. Mwen menm m gen dwa fè yon dyalòg avèk Frè Jòj. Pou m, nan moman sa a. Mwen menm nenpòt lè a m kwè m disponib. Nenpòt lè a m disponib.

Di se lot nèg ou pran sou li i bouka rob ou jan ou pran nèg sou li. Sa vle di marim li te dim le jou li pa ka fè kob avèm lap blazem sa vle di menm lèm m ta va bon wè men menm lèm pran jenou m m apiye sou pye ki pa tro mal lan m pran jenou m m pa mande Bondye poul fèm tounen ak Jòj men m mandel poul kenbem nan gras li

Ou wè tout 6 mwa m fè m pa tande timoun mwen yo m pa wè yo a? Ou pa ta ka konprann sa. Se manman kòmsi ki brenn wach yo ou parèt sesi sela pou abandone sesi sela wi. Mwen m pa m pa rèd machin mwen ti sa moun fè m kado wi. M achte slip pou ti gason m achte soutyen pou ti fi yo m achte ti rad. Yo pa soti vin sale m non pi gran an m sèlman m lòt ti rad m achte pou pil la lakay sè mizè a wi. Gon bagay ki di, de fòs pa ka goumen ansanm.
Ou wè nan sa w ye la, li gon verite ladan l. E verite pap lontan pou w wè l. Ou konprann? Li gon verite. Tout sa w wè k ap pase la konsa, li gon verite ladan l. Men, èske w ap admèt ou yon kote, timoun yon kote, ansanm ak jòj? Paske isi, ou gen dwa petèt swadizan pa gen nan men pou fon seri de bagay. Dayè, moun tou dizan an pasan, e konsa l ye. Sistèm isi a gason pa gen pitit menm si ou gen timoun nan menm li tounen konsa se si w lage si w vle yon moman gen maladi wi e gen lòt di men non an atandew gen pa nan menm e fè yon moun nan lavi lè w se kretyen fò w aprann padone paske wè lavi yon sitiyasyon w ye yon bagay ke w manyen ou konnen l pa bon ou pa ta dwe manyen l non men sitiyasyon lavi a fè fòs fè w manyen l. Se menm jan yon moun ki pa vle pale epi nan fòse yo fè moun lan pale. Gen yon bagay ke w touche oubyen w di oubyen w fè ke w pa ta dwe fè l men se sitiyasyon lavi a ki parèt nuaj la nan, ki pare, ki mete nuaj la nan je w ki fè w avèg. Sa ap wap reflechi w men non, m pa t dwe di pawòl sa non, m pa t dwe fè sa non. Sitiyasyon lavi a. Men sa. Gon je pou wèl m pa wèl gon je pou wè li men sèl bagay Bondye wè li wè se feblès paske lè pou lè pou satan te tante Job li te mande Letènèl pèmisyon. Menm la m pa konn depi kilè lè pa konn sa m manje sa m bwè si m bwè. Sa ou fè.
Si moun yo pa fè manje la frè m konn leve 3 zè 5 è m poko konn sa m pral goute. Wi yo konnen nan dezyèm album mwen fanmi sa te sou men jel pa konnen si se la ka ou ye la
bon
sa pou te fè se pou te ede mwen m tap relel pou te tande vèsyon pano sot ayiti a. Pase ou son mè de fami, ke w vle ke w pa vle malgre lè sikonstans, ou sipoze rele l pou w pale avè l, pou w gade ki sa l di w. Yon zanmi m k ap vann kòb pou yon nanonigram pou m manje. Li di m sot tou anvan. Ta manje, m genyen yon bagay la m sot fè la, m ap tou ba ou.

Nenpòt sa ou fè, depi gon ti antre wap beni nou epi nou fini. Bon si nou ta vle ale nan zòn, nan kèk zòn ki pa twò eklere menm, kote moun ap mande pou woz djòj, woz djòj, woz djòj. Ou ta va fon bagay la pitit. Nan konsa chak kote m pase, m ta va ba ou nimewo telefòn mwen, m ta va repon piblik la nan nimewo telefòn ankò paske tout videyo m fè,

Pa rele jòj mwen. Kite granmoun nan ki nan syèl la antre anndan jòj li raboure anndan jòj. Lè Bondye fin raboure li tout vye zèb ki pa bon yo Bondye ap jete yo tout vye afè lanmou enterè Senyè ap rache tout ou ka fon ou ka fon jan pou ou panse ou mete nou ansanm poutan ou voye mwen pou yon sèkèy paske vrèman travay la granmoun nan poko rantre pou li raboure poul fèl. Nan an atandan n ap priye. M pa di jamè. M pa janm di jamè. M gen 4 pitit m lòlbò Orlando. M pa di jamè. Paske sa m ap di w la la, fò w pa pran, fò l pa pran twòp tan pou w pa montre ke se abandone. W ap wè jan dosye a jan l ye la, dosye a l ap sanble avèk yon dosye abandone si l ta fè yon aksyon legal. Ou konprann sa m vle di w la? Alòs, pou w tounen nan kay la, menm si w pa rete, fò w chèche yon fason pou w tounen. Se li ki te di m pa met pat mwen nan kay la wi. Non, li pa mande pou w cheri.
Pou alon marye menm si non pat sou kay eske se kay li achte li te ye wi ok tande
gason pa met fanm deyò nan kay ok nenpòt nenpòt sak pase nan kay ou pa wè lè lapolis vini se nèg la rele misye pale avèl oubyen wap pale avèl sil pa dakò. Ou menm wap pou tèt ou Orlando. Yon konsèy map ba ou wi. Wap pou tèt ou Orlando. Wap make sure ke alò ou asire ou gen kèk moun avèw. Alò e pa moun zen. Ou vann gen dwa kèk pastè. Èske ou konprann sa map diw la? Kèk pastè asire w ou parèt, si ta ka gen yon bagay mouvman vyolan se te lapolis pou ta entèvni, e pa kòmsi bagay pou al fè desen dat non, lapolis gen dwa entèvni, yo bay wòl jòl wòl li, paske il fò moun arive brann wòch sesi sela, men se pandan w pa la, aprè de twa semèn ou ansanm avèk timoun timoun tounen menm jan yo te ye paske se timoun yo ye, they kids. Pale avèk misye, pa menm. Palache menm si nou gen nou gen dizon nou gen sesi sela monchè ou pa ta abandone konsa nan moman ou konnen ke menm si pawòl sa ou di yo deja wi men kite yon mesaj pou li rele pale avèl kounya li repons li ba ou a kounya la pwograme m gen lwa menm paske li pwogra si menm si ou te kouche sou kabann lopital tande ou a isi menm si ou te kouche sou kabann lopital.
Pa wè sa m tande. Ok, so sa vle di ke si w wè ke isi lwa a yo dwe gen yon otè ki di yo lwa a menm si w wè isi de grenn je fèmen lwa pa janm lwa isi pa janm dòmi. So lè lè l rive a pou yo ekri w la pou yo fè sa yo gen pou yo fè a y ape fè l nan lè pou yo fè l lan. Se sèl konsèy sa m ta ka ba ou. E tan kòm manman fanmi e e mè de fanmi. Yo wè otè mwen la yo konnen m a ame men yo pa konnen kote m ye. Ok, so fò w menm jan w te di a. Bouche nen ou, bouche je ou, bouche zorèy ou pou retounen. Si tout fwa ou vin wè sitiyasyon an gen dwa ka grav pandan ou nan kay la, dijans. M konn daba, respè m pa pou ret ka donnen w. Lè m di w ka dijans lan, se pa paske kòmsi kote ou ye a, jan w ye a, jan w ap viv la non, se pa sa ki ijans lan. Ou konprann? E. M ap pran konsèy ou pa ta di non, ou pa ban m konsèy ki move konsèy, ou ban m konsèy

Se konsa, nou swete ke ou anbrake le kouraj, e pi kontinye priye Bondye, paske Bondye pa p dòmi, e paske li wè sitiyasyon yo. So, n ap kanpe pou nou soulaje, pou nou ede ou, pa fason ke n kapab. M ap jwenn ak Sony pou m wè an ki mezi ke l ka pote solidarite nan mouvman pwomosyon avèk tout lòt atis ki vle. M swete ke Bondye pwoteje ou, fè sa w gen pou w fè epi n ap repale, n ap rewè. Ke Bondye beni w.